Fè yon ti kanpe, tande sa, l ap bon pou ou. Se te nan yon ti vilaj, te gen yon fanmiy, pè, mè, avèk ti pitit yo ki te genyen setan. Epi yo t ap viv avèk yon gran paran. Men ta sanble gran paran sa a, li fè plizyè tip de maladi. E, a chak lè pou y al pran repa yo, an, se te toujou yon pwoblèm. Paske gran paran sa a, li pa t kapab manje pou l pa sal kò l, pou l pa lage l sou nap la, pou l pa lage kras manje atè a. Chak jou se te konsa. Men gen yon lè ki rive, men ta sanble, pitit la, li fatige avèk sa, avèk madanm li tou. Paske toutan se menm bagay la, toutan y ap ironize granmoun nan, Y ap di li, Èske ou pa ka manje byen? Gade kòman w ap sal tout nap la, w ap sal tout atè a. Nou pa ka, nou pa ka wè bagay sa yo. Enben, yo te vin arive pran yon desizyon, yo di yo pral fè yon ti tab sou kote pou li. Yo fè yon ti tab nan kwen pou li, pou l manje pou kont li, epi yo menm yo twa, yo sou tab la, y ap manje. Men gon bagay ki pase yon jou. Gon lè ti pitit la ale kote gran paran sa k ap manje pou kont li, epi li wè dlo k ap sòti nan zye gran paran sa. Sa te fè l mal, etanke yon timoun, menm lè l pa ka reyaji men kanmenm, li wè sa k ap pase yo. Epi gon lè konsa, li rete, pandan paran an ap prepare repa a, Epi kounya lap jwe. Pandan lap jwe konsa epi atè a li fè de ti kote apa. Li li chache kole kole yo ti jwèt yo epi li mete de kote apa. Epi papa di kisa wap fè la? Li di papa enmen menm sa nou wè nou menm sa. m wè nou fè avèk gran paran m nan enben se menm bagay la tou m ap prepare pou lè m gran humm ou konprann èske w èske w konprann sa m vle di w la humm li di enben se konsa m pral fè l lè m gran m ap prepare de ti kote sa yo pou nou pou nou kapab manje apa epi menm kote sa sa te pote papa a a la refleksyon e manman ki te nan kizin nan tou ki t ap tande li oblije apwoche E yo te pran leson sa a. Epi menm kote a tou, yo pa t janm fè sa ankò, yo te pran granpè yo, yo te mete l sou tab la pou yo manje ansanm avèk li. Enben, sa a se yon leson li te ye pou fanmi sa a, paske pa gen anyen ou fè sou tè sa a ki pap retounen a ou menm to ou ta. E pafwa gen nan nou, nou pran granparan nou yo, nou mete yo deyò nan kay la, Paran ou gran paran nou pran yo nou mete yo deyò nan kay la epi nou voye yo nan nou azil nou pa konnen kòman yo viv kòman yo ye pafwa nou pa menm pase wè yo hein ki pi bèl bagay se lè moun nan fin granmoun epi pitit li pitit pitit li ap pran swenl yap bal lanmou e se sa nou paka konprann nan Hein? Lè w mouri nan lanmou fanmi w, ou pa kite chagren touye pafwa moun nan pa ta mouri rapid men chagren fè l mouri rapid paske pèsòn moun pa fè l ka paske nou nou depan de tèt nou kounye a nou ka fè sa nou vle men lè w te piti imajine w si yo te neglije nou konsa si yo te pran nou y al lage nou nan òfelina konsa pe enpòt jan moun nan te aji avè w pandan w te piti pa di se sa l fè l ap peye. Toujou prè pou ba pou nou ba yo bon sèvis. Menm lè w jwenn yon granmoun nan lari, sèvi avèk li byen. Pa trete l mal. Pa di se sa l fè l ap peye. Tande? Ou kapab swiv nou sou YouTube. Nou gen pwogram pou timoun, pou jèn moun, pou ti adolesan yo, ou menm ki poko marye, kòman pou prepare w, ou menm ki fiyanse, ou menm ki pral marye, ou menm ki nan kay, ou menm tou ki divize. Ou kapab swiv nou nan pwogram sa a, Terapi Familyal, Suzette Joe Martineau. Solisyon pwoblèm fwaye yo.